Alterness Media Show se chou paw la. Enpòtan kòm si jodi an la pou chak jèn ke l fi ke gason. Anpil respè pou ou staff ou bout travay nan medya a. Jakmèl la m renmen jan ou kontan la avè nou jodi. Si ou sèlman kòm si renmen mizik mwen, kat memwa ou plen mizik mwen epi yo afiche m la san goud ou pap vini, ou se yon eksplwatè mizik mwen ou pa fanatik. Jodi a s on plezi pou nou resevwa yon gwo atis. Nan show a. D'Angelo Bolivar la. Paske kite peyi a, m wè li fè kòm si yon opsyon pou jèn yo men kanmenm pa kite peyi a san. Kiyès ou ye?
Ribrik pa w la ap tounen talè. Abiye, se sa li menm li disponib pou tout atis, diksè, animatè. Nou pral pase nan ribrik ke m konnen nou renmen anpil lan ki se Kesyon Oze. Bon, vwala, m vle kòmanse show sa jodi an avèk yon salitasyon e remèsiman spesyal pou tout moun ki te pran le swen al gade show an e ki kontinye gade show an. Donk se yon fason pou m di nou mèsi pou travay la ke n ap ede m fè. e nap ankouraje m fèl e gen moun ke m pa m pa deside site non yo men m konnen e yo konnen ke mwen konnen yap ede m fè travay lan e sa sa touche m sa vrèman touche m kidonk map mande nou kontinye fè travay lan mache mwen menm map kontinye fè travay pam nan donk ou menm ki atis ki DJ animatè E ou se yon pwofesyonèl, nenpòt moun ou te ye an, nenpòt sa w ap fè nan sosyete kote w ap viv lan, ou estime l bon ou ta renmen pase nan show sa, ou kapab ekri nou oubyen rele nou sou nimewo sa ki se 33 96 61 85 oubyen ou kapab ekri, rele sou 46 97 30 42. N ap trè kontan pou n resevwa w nan show sa ki se. RTMS Media Show Jodi a nou ansanm avèk yon atis ki trè koni nan vil lan donk map pran yon ti kout poz tou piti epi map tounen ansanm avèk atis lan. Jodi a nou ansanm avèk. Yon atis, yon fristalè nan vil Jakmèl ke anpil moun Jakmèl konnen e apresye ki se Jimmy Flo, Jimmy Flo ki ap fè anpil pawòl anpil nan vil lan avèk lirik ke lap lage, fristal, tout bagay sa yo. Kote ke Jimmy Flo li takle anpil atis, gen anpil atis ke Jimmy Flo tagèt. Jodi a nou pral konn Anpil detay sou atis sa ki se Jimmy Flo nan ribrik ki batize Kiyès ou ye? Louis Paul.
Bon, mse Jimmy Flo, pou moun ki pat konn vizaj lan. Si se Jimmy Flow, bon non Jimmy Flow se Badio Vladimir, m fèt Jakmèl, m se san pou san Jakmelyen, manman m papa m se moun Jakmèl. Nou debite karyè depi a a laj de 14 an, n ap frape, n ap fayt. Pou tout moun ki konnen Jimmy Flow etanke yon fristalè, Jimmy Flow pa fristalè sèlman, nou fè mizik tou, nou chante, nou rap, nou fè tout sa k gen nan mizik lan nèt an jeneral. Si se Jimmy Flow. Ok, bon bagay. E Jimmy Flow, Ki kote w ap viv? M ap viv Jakmèl. Nan ki zòn spesyalman? Rue Mesmer.
Rue Mesmer.
Ok, ou ka gade m pandan n ap pale a. Ok, sou ki pwojè w ap travay la aktyèlman? Paske m konnen trè resamman ou sot lage Bagay Gè. Bagay Gè. Bagay Gè fò anpil pale anpil. Kote ke yè gen anpil atis m kwè ki te reponn. Wè.
Yè, dènyèman m nan yon aktivite ke m t ap gade youn nan atis. E nan group ki rele KLM je kwa. Yeah youn nan nèg sa yo tap takle w fò e m gen videyo yo la. Yeah misye tap frape wi. Ok yeah e sou ki pwojè wap travay la kounya? Bon nan moman nap travay sou yon pwojè. Nou gen plizyè pwojè men sa nou konte lage avan desanm lan nouvo pwojè ki rele lekòl isi. Ki se yon trak kap trè funny, bay blag kote nap frape kèk lekòl nap trip. Yon bagay konsa li ye. Ok e.
Kòman relasyon ou menm ansanm avèk piblik lan, piblik Jakmèl, Jakmelyèn lan, kòman sa ye? Bon, ou konnen, n ap fè mizik, respè pou nou jwenn nan nou jwenn li, sa k pa vle ba yo tou, nou pa fòse yo ba li, but gen moun ki pa ba w respè, pa paske l pa rekonèt talan w, ou wè sa m di w lan? Sa vle di, tout moun konn Jimmy Flow sou MC Krèd, sa ka rive ou pa renmen l, sa ka rive ou renmen l tou, men, n ap still toujou frape, paske n pa gen pou n dekouraje, pou nou mizik s on pasyon, n ap frape. Ok, bon bagay.
Eee Ou se yon fristalè Eee Enfòmasyon fè konnen ke ou se number one fristalè Wè sa e klè Sa e klè, sa vle di ou konfime sa Wi wi Ok, banm, banm, banm avi ou sou 2 de atis sa yo. Ke vil lan rekonèt kòm Kristalè tou. Ki se, yo di m yo se number one tou. Menm jan ansanm avèk ou. De atis sa yo ki se Jokey Drop avèk Jay-Z.
Bon, m rekonèt talan 2 nèg sa yo. Men nèg sa yo, nèg sa yo te number one epòk Jimmy Show potko vini. Men imedyatman m la a, nèg sa yo e bebe yo ye. Nèg yo e bebe yo ye. Nèg yo konn bagay yo deja tou. Èske Eske ou kanpe dèyè sa w di a? Alèz!
Wayom pa konn gen 2 wa e Jimmy Flo li ye. Alèz!
Bon bagay! M aprann ke M aprann ke gen anpil atis ki di ou takle yo
pou ou kapab Nòmalman paske yo menm yo gen limyè sou yo deja epi ou menm wap chèche nan limyè pa yo a èske kòman ou konprann pawòl sa. Non se pa sa ditou.
M pa gen yon nèg ke m fwape nan bagay gen an ki gen limyè sou li pase Jimmy Flo. M jis fwape ta de nèg kap di men sa ou ka fè pandan m konnen yo pa ka fè l vre epi m fwape nèg yo. Se konsa li ye.
Bon bagay.
Yeah. Ok. Apre apre mizik kisa w fè kòm aktivite pou viv pou pou rantre lajan? Paske m konnen ou pa ka viv san lajan kòm atis. Non nou pa viv san lajan men nan moman an nou poko fè grand choz se paran kap jere nou sa nou bezwen nou poko fè grand choz men nap frape avèk letan m panse nap atenn kanmèm. Aktyèlman la gen paran w ansanm avèk mizik kap ba w mwayen? Wi kap bay mwayen an atandan.
Ok bon bagay.
Ok m ba w isit Jakmèl ki E banm banm on atis ke ou menm ou kapab met respè sou non l.
Humm bon m pap fin di atis m gen 2 gwoup m ka met respè sou non yo m gen 45 m gen Akmen m pa tèlman gon atis kòm si m ka di m ka met respè sou non l m gen 2 gwoup Ou pa danse kole avèk atis Jakmèl yo? Non tout tout nèg yo e patnè m ni 45 ni Akmen tout nèg yo e patnè m. Non men e pa e pa 45 avèk Akmen sèlman ki gen atis. Gen plizyè lòt atis nan. Wi gen atis, gen atis gen nèg kap frape rèd gon nèg tankou Tchelebeng, Djuki Drop, nèg sa yo se nèg ki rèd yo ye ou wè sam diw la e gen anpil nèg kap vini la tou ke moun poko dekouvri mwen konnen ki rèd. Djuki Drop menm di ou son atis ki ki takle li pou chèche vyouz tou mpa konnen. Se pa vre ou pa konn Djuki Drop ke di nou cho, Djuki Drop bay tèt li manti. Sa vle di yo plis konn Jimmy Show. Yo plis konn Jimmy Show ke Juki Drop, wè sa m di w la? Bon, sa yon bagay pou Juki Drop ta reponn kesyon. Juki Drop ap konfime sa tou. E, l ap konfime sa?
Wè, l ap konfime. Jimmy Show gen plis limyè sou li ke Juki Drop, sa e di. Ebyen, nou pa gen pwoblèm, ann avanse.
Wè. Ann avanse, ok. Ou di ou genyen lekòl ke w ap travay sou li. Kòman tit lan ye ankò? Tit lan se Lekòl isi. Li kòl isit. Kòl isit yon trak ki funny k ap funny anpil. Ba yon ti eksplikasyon de. Kòmsi ou m panse ou konn tande mizik Mechanste sa k di e blag m pral bay grin don non. Yon mizik konsa yon mizik k ap prèske konsa. Kòmsi gen ti lekòl n ap pale byen de yo e kòmsi gen ti lekòl tou n ap frape. Sa n ap frape yo pa paske yo pa bon non. Nou jis ap trip, n ap fè bagay alèz.
Ok bon bagay. Èske Mechanste ou sot di an se youn nan atis ke ou menm w ap swiv? Wi l nan top 5 lan. Top 5 atis ke w ap swiv? Wi l nan top 5 lan.
E rès 4 yo?
Bon avan m gen Wendy, dezyèm Mechanste, m gen Toby, m gen Defi, Poète Revolte, epi m gen Toby anba, m te di Toby? M gen Baky, Baky.
Se nèg sa yo m renmen. Ok bon bagay.
Donk jodi an nou ansanm avèk Djimi Flow Fristalè, atis, donk li di l pa fè fristal sèlman, li fè mizik tou, li kenbe plim li. E jodi a nou ansanm avèk li nan RTMS Media Show. Kite nou salye e remèsye moun ki rann show sa a posib ki se Ozalèm Boulanjri, RTMS City, RTMS Shipping epi ou menm ki pa janm sispann gade show sa a. Epi nou genyen avèk nou ankò. E moun ki kanpe dèyè nou ki se Senukila Studio, SNKL, epi nou gen Ipo Depo, epi nou gen Kadilak, afè pa m ki toujou kanpe nan do m, dèyè ki kanpe nan do emisyon sa a, ki ap rann tout travay yo rive posib. Ansanm avèk Jimmy Flow ankò yn fwa, kote ke nou, n ap, n ap. N ap aprann kèk bagay de Jimmy Flo ki se yon fristalè avan tou epi li kenbe plim li. Donk antan ke fristalè Jimmy Flo èske si m ba w yon sijè la w ap ka ban m kèlke bagay la byen rapid?
Ok ban m ba w yon sijè la byen rapid. An nou p ap fè sijè a twò konplike non. Ann pran vil Jakmèl. Sou ta ba nou ti bagay sou vil Jakmèl. Ok, sijè a se vil Jakmèl. Sou ta ba nou bagay sou vil Jakmèl. A, konbyen ba ou vle m ba ou?
Èske 8 ba ou di mwens 4 ba ou? Bay kantite ou ka bay. Ok.
Isi se Jimmy Flow. Wè se pil rap rèd. Pandan l mande m sijè a, l just di m pale de vil Jakmèl. Nou se nèg k ap lite, nèg k ap fè rekò tou. Ou wè Jakmèl gen nèg ki konn rap, gen sa k ap fè efò tou. Nèg k ap rap ki pote dan, epi nèg yo tou boste dan. Nan pale de Brian KLM se MC k pa janm bwose dan. Se vil Jakmèl ou wè n ap pale. E rap nou fè, sou kanpe tout kote. Lè w vin Jakmèl, nèg k ap fè efò, nou kanpe tout bote. Se Jmmy Flow, DK is back, ou wè pa gen kò pase l. Lè w pale de vil Jakmèl kòm MC ou wè pa gen fò pase m. Motherfucker.
Bon bagay, m konnen gen anpil moun ki ap renmen sa donk li yo di yo di li se number one freestyler isit e m panse l pwouve l la Jimmy Flow sot pwouve ke li se brèf m bay m bay yon sijè de vil jakmèl epi nou wè Jimmy Flow pase epi l kraze sa plat donk e tout moun k ap gade se Jimmy Flow nou jakmèl nan RTMS media show nou pral pase avèk lòt ribrik lan ki se kesyon Oze. Kesyon Oze, Repons Dirèk se ribrik pa w la. Donk nou nan kesyon Oze, Jimmy Flo, èske ou prè pou reponn kesyon?
M prè, m prè. Alèz, bon bagay. Ok, premye kesyon m. Èske ou manje lajan fanm anpil?
Humm èske m manje lajan fanm? Humm li pa anpil li pa anpil. Men w manje lajan fanm? Wè wè. Bon bagay. Ok. Dezyèm kesyon m, yon bagay ou plis konn fè nan vi w?
Freestyle m freestyle byen anpil. Ok bon bagay.
Mete fraz sa an fransè pou mwen. Jean Jacques Dessalines se papa nasyon an.
M pa twò fò nan fransè non.
Ok an avanse. Si m gen 21 an jodi a la, nan ki ane m te fèt? Demil bon bagay an avanse. Ok pale m on ti kras de Vanou.
Vanou on moun ki reprezante anpil bagay nan vim se tou. Anpil bagay.
Vanou wi.
Ti sè w oubyen? Li konn salye m wi deja, li konn salye m wi deja.
Ebyen pa gen pwoblèm an ale an avanse. Konbyen pitit ou genyen? M poko genyen non.
Ou pa fè fi jete pou pitit pou ou deja? Non m poko janm fè sa paske m anvi gen youn.
Ok bon bagay an avanse. E eske ou gen yon relasyon kote ke ou te nan relasyon an fi an li menm li brize kè ou? Wi sa fèt deja. Sa fèt kilè? Sa fèt banm wè 2017. A ki a kiyès? M pa oblije site non l paske m pa vle yo veye on mò pou sa. Ok Sa pase deja.
Ok E mennaj ou gen kounya la se Vanou a vre? Vanou?
Ouais. Ok. Wap pyeje m. Èske ou fidèl avè l? Wi m fidèl wi. Bon bagay.
Ki dènye fwa w twonpe Eva nou wè? M poko m poko fè sa. Depi relasyon an pa gen je t'aime ladann ou pa twonpe moun ou avèl la. Sa vle di ou gen lòt relasyon men ou pa gen je t'aime. M poko twonpe l.
M poko twonpe. Non men e sa w di la? Ou di depi relasyon lòt relasyon ke w genyen an depi l pa gen je t'aime ou pa twonpe menaj ou an? Non m poko twonpe l.

Pandan ke ou di menm lòt fi sa ke ou pa gen mennaj, m panse sa se twonpe l ye. Kidonk nan ka pa w pa gen sa, ou gen mennaj ou, ou pa renmen avèk lòt fi ou sèlman Wè wè.
fon bagay pou Nou pa oblije vin dirèk.
Hum?
A konbyen fi sa rive ou an li k fon bagay pou Alia?
Ah, m pa konn twò a. Si m konn twò a se ke l ba Paske l anpil?
Maksimòm.
Ok, èske
èske moun sa yo ou rankontre yo lè w sot jwe pwogram oubyen Humm yo tcheke ou menm. Wi tcheke men dèfwa m tcheke tou.
Dèfwa w tcheke yo tou? Wi. Pandan w pap twouve menaj ou a? Non m pap twouve. Sa dwol sa dwol. Eske w fimen marijuana? Non m poko janm fè eksperyans lan. Ok.
Koman w konprann vodou? Vodou m wè vodou se kilti pa nou. Se yon trè bèl bagay nan sosyete an pou moun ki pap itilize l mal yo. Se konsa m wè vodou. Eske ou aprann yon fwa Ke mennaj zanmi w kouche mennaj ou deja. Sa rive w? Non, m poko aprann sa men m konn sispèk sa. Ou konn sispèk sa?
M konn sispèk men m poko konfime. Avèk Vanou? Non, e pa avè m. Ou poko kon, tale, tale, m poko kon, m poko. Se pa a Vanou menm? Tale, tale, non, non, non, non, non. Ou konn sispèk sa men e pa a Vanou. Ou gen lòt mennaj? Non, m ap pale w de premye moun ke nou te, nou te, nou te, nou te. Jan w fason w di ou konn sispèk sa e kòmsi se yon bagay, se yon aksyon k ap fèt Non non se pa pa nou. Eeh ok bon bagay. Eske gason file w deja? Pa bay manti non. Non gen nèg ki konn anvi fè sa men kòmsi m pa bay bò pou sa tou pase m toujou tòg m toujou. Kòman w fè konnen yo anvi fè sa? Pase gen jan nèg la ap ekri w ou tou wè son nèg ki sou file w kanmèm. Kisa w fè?
Lè sa m bloke l oubyen m di nèg la konsa sa l bezwen fè a l pa bezwen menm fè l.

Vòlè, 1 Pousi, 2 Vyole konfyans yon moun ki renmen m anpil. Sa vle di ou p ap twonpe mennaj ou a? M pa konn si l renmen m anpil.
Ah, paske ou pa konn si l renmen w anpil la ki fè w. Non, non, sa pase deja.
Sa se pou lè ou jwenn yon moun ki renmen w anpil. Ke w pap fè l? Vyole e twonpe a?
M pap vyole konfyans yon moun ki renmen m anpil. Bon, m panse moun nan konn tèt li kanmenm. Ok, bon, kòm w ap gade, ou konn tèt ou paske Jimmy Flo di ou konnen ou konn tèt ou.
Ok, pa gen pwoblèm donk. M panse nou pa nou pa twò long nan kesyon oze an e jodi an donk se dènye kesyon nou nan kesyon oze a m panse ou te amize ansanm avèk Jimmy Flo kot Men byen ke l bay anpil manti pa bay manti non Jòj li bay anpil manti e se moman pou nou pase nan ribrik ki ap pote yon ti konsèy pou nou ki se yon ti konsèy.

Li kapab sove lavi w, wa janm konnen, e li kapab sove lavi yon pwòch ou. Se te ribrik paw la yon ti konsèy, m espere nou tout ki la kap gade show an te aprann de videyo sa ki sot pase la. Donk se moman pou nou pase nan fen fen show an e avan nou fini nou gen kèk kestyon ke nap poze. Envite nou an jodi an ki se Jimmy Flo nan RTMS Media Show kite yon ti mesaj pou Ayiti nou. Yon ti mesaj pou nèg ki gen zam paske nan moman la nou vrèman nan viv yon dènye moman kote ke se strès o jou le jou e m panse ke antan ke atis nòmalman ou kapab kite yon mesaj e ou pa fè l atravè mizik ou sèlman ou kapab fè l jodi a nan show a. Yon ti mesaj pou nèg yo epi pou m kapab di swadizan dirijan nou yo nan peyi an. Bon, konsèy m ka pote pou bandi yo avèk otorite yo, bon, fòk nèg ki bandi yo pa dakò moun ap plede pouche yo zam pou y ap tiye frè yo ak sè yo. Pase nan geto a nou gen ti sè, nou gen ti frè, nou gen manman, nou gen papa. Kòmsi lè w kidnape yon moun ou mande l yon to kòb li pa bay li ou tire l lè sa w vèse san e depi w nan vèse san konsyans ou p ap janm anpè vrèman. E pou otorite yo menm, m ap di yo, olye de zam nan geto, bay timoun yo lekòl gratis, ba yo liv pou yo li, ba yo ti komès anndan geto a, olye de n ap pouch yo. Epi pou nèg geto yo konnen tou, moun k ap ba yo zam nan, pitit yo pa Ayiti yo menm. E lè peyi an cho, se menm yo menm ki lage yo Etazini, lage yo otan, dot peyi. Epi, gen kèk bagay pou nou, pou nou, pou nou pran konsyans, konsa n ap gen yon Ayiti ki pi bon ke sa. Se konsèy pa m pou yo. Ok kounya la ou fin voye mesaj pou peyi an mentnan wap voye yon mesaj pou fanatik Jimmy Flo ki toujou kanpe rèd dèyèw nan baz ou moun ki ap mache avèw etc donk pale avèk moun sa yo. Bon pou tout fanatik Jimmy Flo e pou moun ki pa fanatik Jimmy Flo tou map toujou di nou swiv Jimmy Flo paske Jimmy Flo nou pa gen pou nou desu de li E lè m fè yon erè tou, se menm nou menm ki toujou pot kritik lan but sa bon pou mwen tou sa fè m fè plis efò. E Jimmy Flow ap toujou la pou nou, m ap toujou ba nou mizik epi kontinye swiv Jimmy Flow epi n ap frape ganbang. Ki kesyon ou ta ou ta renmen ou te vle nou poze w epi ou wè nou pa poze w li nan emisyon la a? Si m te gen yon rival nan vil lan kiyès li t ap ye?
M te atann a sa. Ok e fè kòmsi m te poze w kestyon sa. M tap di pa gen koze mwen t number one. Number one freestyler, number one atis. Tout nèt. Ou kanpe dèyè sa w di an. Alèz. Bon bagay.
Ok kounya la e si tout fwa on pwomotè ta renmen jwenn Jimmy Flow pou on pwogram e ki kote l kapab jwenn Jimmy Flow? Bon si on pwomotè anvi jwenn Jimmy Flow sou pou on pwogram ou gen dwa ekri m sou Facebook ki se Jimmy Flow TMG, Instagram Jimmy Flow 12. Wap jwenn Jimmy Flow yo. Nimewo telefòn mwen se 36 65 02 40. Ede pou ekri m map mete w an kontak avèk manager m epi pou n fè deal la. Bon bagay! E nou te ansanm avèk Jimmy Flow nan RTMS Media Show ki te fon ti pase nan kay lan la pou nou konn kèk ti detay sou Jimmy Flow ki son atis ki ap evolye nan vil Jakmèl e anpil moun ap mache dèyè l, m konnen tout lekòl nèt. Renmen Jimmy Flo Tout moun nèt Jakmèl renmen Jimmy Flo Donk se te yon plezi pou n te resevwa w nan show an jodi an E m panse M panse se pa dènye fwa w ap pase nan kay lan W ap gen pou w repase ankò paske kay lan li toujou disponib pou tout atis ki vle pase ladan l Donk n ap tann ou e Di yon dènye mo Bon, m remèsye nou tout ki te nan studio avè m. M remèsye RTMS Media Show, but n ap fè yon bon travay. M remèsye Breeze, Valery, tout nèg yo nèt an jeneral. Kenbe la ti mesye e pa lage epi avèk le tan n ap rive atenn siksè. Red.
RTMS Media Show se show pa w la. Se konsa n ap fini show an jodi an. Nou konn kòmanse l konsa, n ap fini l konsa jodi an. Paske w konnen otantisite. Site a se lakay nou li ye. Donk show sa li menm li disponib sou youtube ou kapab al gade l chak samdi depi l fè 7 è PM. Show sa li menm li disponib sou youtube m envite nou tout al gade l e genyen lòt show ki disponib ki te fèt avan ou kapab gade l wap pran anpil leson anpil plezi ladan yo tou. E kite m salye e moun ki rann show sa posib ankò yon fwa se RTMS City, RTMS Shipping, Osalem Boulangerie. Nou genyen Ipo Depo, nou genyen SNKL Studio, se nou ki la studio, nou genyen Kadilak, bon bagay, epi nou genyen nèg sa yo k toujou la pou pote show sa pou ou dèyè kamera, mikwo, etc. Ki se Valery Fotografi epi nou gen Stevenson Videografi. Donk se 2 nèg sa yo ki toujou la pou rann show sa li menm posib. E n ap kase randevou pou yon lòt show ki p ap menm avèk show sa. Mèsi.